Paske Ayiti a mande plis pawòl, nou pral pale anpil kòm moun konnen l deja, Mawòk, Ayiti, Brezil e Lekòs se moun sa yo ki nan gwoup la. Mèt Nathan nou pral pale de ekip ekosèz la, li enpòtan pou n pale de li. Se yon ekip ki sou 9 patisipasyon men li pa janm tankou granmoun yo janbe premye tou. Wi, yo pa janm janbe premye tou epi sitou yo te gon gwo pasaj a vid nan kesyon koup di mond. Si memwa m bon depi koup di mond 1998 la se premye fwa y ap retounen an koup di mond e deja yo te nan menm gwoup deja an 98 avèk le Brezil. E le Mawòk osi. Mawòk te nan gwoup sa tou? Nòvèj. Se Tinizi te nan gwoup sa? Nòvèj. Nòvèj te la. Èske se pa Tinizi ki te lòt lòt ekip la? Lekòs te la.
Lekòs, Nòvèj. M kwè se Tunizi ki te twazyèm ekip la. Brezil pèdi la.
Lekòs, Nòvèj. M di w 2 ekip ki te nan Brezil yo. Mawòk te la. Mawòk avèk Lekòs. Lekòs te la.
Ok.
Anben bon. Sa vle di se Ayiti ki vin ranplase la Nòvèj nan gwoup la. Donk deja yo genyen depi lè sa yo pa prezan nan koup di mond. M sonje mèt Brezil la. Si yo pat menm, yo te 1 a 1 ak Brezil yon moman. E te premye match koup du mond. Premye match koup du mond. Paske a lepòk, ekip ki chanpyon an tit yo, se yo ki debite koup du mond la. E m pa kwè yo te pase nan eliminatwa yo tou a lepòk. Non, pat bliye. Se apre sa yo te vin antre ladan. Donk ekip ekosèz la, yo panse yo gon bèl jenerasyon. Yon bèl jenerasyon de foutbolè, nou pale de yo tout tan, Scott McTominay, Andrew Robertson, McGinn ke nou konnen, Gilmour ki blese malerezman, e ti Charlie Adams ki son atakan de kalite. Donk ekip ekosèz sa, se son ekip ki gen talan, e pi se foutbòl britanik, foutbòl trè atletik, anpil pwisans. Donk mwen kwè ke gwoup sa se pami gwoup ki pi difisil.

Ekip ekosèz sa a, mwen kwè ke y ap rive la a avèk anpil konfyans. Yo sot jwe yon gwo eliminatwa. Nou sonje ke si Dànmak pa nan koup di mond sa a, Lekòs se youn nan prensipal rezon nan match desizif sa a yo te kale Dànmak 4 a 2. Si m byen sonje. Donk Ekòs se pral yon advèsè redoutab pou nenpòt ki ekip nan gwoup sa. A la fwa pou ekip ayisyèn nan men ni tou pou Mawòk ni tou pou Brezil. Kounye a, èske eksperyans, mank de eksperyans yon koup di mond, sitou gwoup sa, èske l ka fè yo defo? Paske nou sonje yon bagay similè avèk peyi de Gal ki se vwazen yo. Peyi de Gal te gen yon bèl jenerasyon Ki te mennen l nan koup du mond, aprè yo fin fè koup d'Europe 2016 la nou sonje kote yo te trè bon. Yo elimine Beljik. Yo te elimine Beljik, se Pòtugal ki te mete yo deyò. E pi lè yo rive nan koup du mond lan, peyi de Gal te parèt trè piti anndan koup du mond lan. Eske menm sendrom sa pral frape Ekosè yo tou nou pa konnen. Men sur le papye, Lekòs genyen yon ekip ki ka pèmèt a la fwa li rivalize nan group sa. Men tou genyen de bèl anbisyon anndan koup du mond sa. Yo fè pati de la Grande Bretagne osi paske ou pale de peyi de Gal ou pale de yo menm. James ou pral pale de ekip ekosèz la kanmenm lè wap pale de ekòs se yon peyi ki bay de gran jwè kanmenm. Kenny Daglitch vin nan se moun ki jwe plis la e meyè butè de tou lè tan men kanmenm Denis Law balon dò an 1964 Se te yon Ekosè ou e se bon depi lè yo di Ekòs ap nan poul Ayiti ebyen devwa nou kòm jounalis nou gade e dènye fwa la yo sòti de yon bèl viktwa sou ekip bolivyèn nan 4 gòl a 0. M twouve ke gen anpil pwogrè. Ekip ki te jwe faz eliminatwa la 2 baraj la sa vle di an mas jiska dènye match tès yo a se vrèman anpil anpil pwogrè ou ta ka gen tandans ke absans Guilmot an ki se veritab jwè ki genyen zès teknik nan e mitan teren an malgre gen yon pakèt bon mitan teren misye pa la men sa montre ke ekip la yo pwogrese anpil bon e advèsè ke yo bat yo notamman Bolivi ki pa yon referans men Bolivi te kapab ba yo plis advèsite mwen panse pral konplike pou ekip ekosèz la ta kapab ale trè trè lwen nan konpetisyon an men si n gade gwoup jwè sa yo jenerasyon sa. Lekòs kapab al eseye la make listwa e paske pa bliye yo sou nevyèm patisipasyon yo Ekòs poko janm arive pase faz de gwoup Ekòs nan ti peyi ou te ka di paske si w gade baz foutbòl mondyal la ou te ka si n ap pale menm de jenèz foutbòl la Ekosè yo fè pati de moun k ap jwe foutbòl avan e yo menm apre anglè yo m m panse ke jenerasyon sa ta kapab ba yo yon chans anplis ke ap genyen meyè twazyèm ekip sa pou mwen se sa k fòs yo Se yon foutbòl trè atletik, trè solid, ke ale trè vit, avèk notamman yon jwè tankou McGinn ki ekstrèman enpòtan. 2 nèg sa yo se veritab fè de lans ekip la, McGinn ansanm avèk McTominay. Mwen panse ke Lekòs se vrèman yon ekip ki kapab e ou pa ka mete anpil, anpil, anpil miz sou li, si w gade de manyè istorik, paske Lekòs poko janm fè yon viktwa nan Koupdimond, men gwoup jwè sa yo. Mwen kwè sa m wè an tèm de evolisyon de lèw kalifye avèk match tès yo jwe a mwen panse Ecosse moutre nou anpil pwogrè ase pou menm Brezil menm Mawòk oblije sòti le gran jeu pou mete do ekip Ekosèz la atè m panse yo gen yon ti pwoblèm nan jwè devan yo Che Adams Tabeulin Torino se yon jwè ke y ap tann lontan, ki poko janm ka jwenn dimansyon reyèl li, men apre sa m panse Lekòs ta sipoze kapab vize yon twazyèm plas, yon meyè twazyèm, m pa wè pi lwen ke la mwen. E kisa w panse de ekip ekosèz la Jude? Ou panse ke yo kapab omwen fè yon dezyèm tou? Paske nou sot di l malgre.

Nap tounen sou li. Aprè sèl li vye don Rara ou nan pral retounen sou li. Se sa li tou met bit la sou pat tou anrejistre zap ap gade bit. Li vye tounen l ankò. Jeps entèlijan tou.
Oh alèz.
Jude ou tande li ekipe konsyans la poko janm fè dezyèm tou men tout sak pa fèt yon lè. Li dwe fèt menm si m pa ta m pa ta swete sa. Epa la pou l fèt.
Zara,
kisa w panse ekip ekosè sa ekip ekosèz la kapab fè nan koup dimond sa a? Egzakteman, objektif la se pase dezyèm tou. Son 9 patisipasyon, ou poko janm fè menm yon uityèm de final ou yon sèzyèm de final. Donk, objektif la se sa ke l ta sipoze ye pou Ekòs. Yo pran konpetisyon sa trè trè o serye. Bon, pa gen yon ekip k ap patisipe nan mondyal. ki pap pran mondyal o serye e si m sonje lè yo fin tande nan ki poul yo ye yo menm anonse on jou on jou ferye le landeman le landemen alò de match ayiti an bon pou yo menm se ayiti ki paret pi fèb son match ya ke yo menm yap fin bat epi tou pou yo Pran konfyans pou ya chèche swa on nul nan men Maroc ou byen Brésil men jou a la e m konnen Grenadye yo ki byen prepare tou n ap gade pou n wè wi s on ekip ki gen de trè bon jwè jan ke nou menm nou sot mansyone l lan le ka de Mactominé Robertson pou n site sa yo sèlman donk yo kapab bay anpil pwoblèm avèk ekip tankou Brésil Maroc Ayiti ki nan poul lan m panse ke Yo pral gen pou devwa pou yo sòti jwèt pa yo a e mete nan tèt yo menm ke yo nan yon poul ki ekstrèmeman difisil yo kapab fè diferans la menm ke m wè yo kòmanse ap plenyen pou chalè e pou chalè avan menm ke konpetisyon an li menm li kòmanse ti detay yo pral jwe. M panse ke se yon ekip ki kapab espere gwo nan konpetisyon an lè n gade eliminatwa l, pakou l, arive anpeche yon ekip tankou Dànmak pou l rive la. E Dànmak se vre se pa menm ekip nou te wè nan ane 2016, 2017 yo, men se kanmenm le Dànmak avèk de trè bon jwè. Fini premye nan yon poul epitou asire plas ou pou w al jwe mondyal, se di ke ekip sa li menm li prè pou l afwonte kèlkeswa ekip k ap vini devan l. Donk yo twouve yo nan poul ki gen Le Brezil, Mawòk e Ayiti. Yo pral gen pou yo jwe foutbòl pa yo a. Yo pral gen pou yo pwopoze sa ke yo menm yo konn abitye fè pou yo espere al jwe yon dezyèm tou. Kervens, lè w tande efektif Mawòk e Ekòs la, se yon efektif ki ta dwe omwen garanti yo yon sèzyèm de final paske gen de jwè nou site la, se jwè nou wè e se jwè ki gen kalite ou panse pou lapremyè fwa ekip Ekosèz la pou pi piti ka ale nan faz eliminasyon dirèk. Sa pral depann de de Andy, sitou de match yo pral jwe kont Ayiti a. Paske sa gen avèk ekip ekosèz la, wi depi 98 Andy yo pa jwe koup di mond, men nan konpetisyon sa yo gen eksperyans pase nou. E gen eksperyans pase nou an vle di ke yo menm yo yo konn sa k rele jwe plizyè match, plizyè konpetisyon e yo fè viktwa deja nan koup di mond. Nan Mondyal 90 la yo bat La Suèd nan faz de gwoup. Yo pa kalifye pou dezyèm tou, yo poko kalifye pou dezyèm tou nan tout patisipasyon yo, men yo konn sa ki rele gou viktwa la. E match kont Ayiti a pral trè enpòtan pou yo. Paske si ann di gon klasman kap fèt nan gwoup la, ann di pa bwa eleman ekip yo genyen, teyorikman byen sur, Tout moun, an n di, an n di pi fò klasman an y ap met Ayiti dènye, Ekòs twazyèm, Mawòk dezyèm, Brezil premye. Se sa teyorik la ye. Men reyalite teren an pral yon lòt bagay. E m swete Ayiti, menm jan avèk nou tout sou tab la, demanti modèl klasman sa yo k ap fèt la a. E nan tèt yo yo pral di, si yo ka bay tèt, si yo, pou yo bay tèt yo plis chans pou yo kalifye pou dezyèm tou, se twa pwen Ayiti a pou yo fè. E jeneralman lè ekip, lè peti pousè yo nan gwoup sa a, Lòt ekip yo, men sa yo di tèt yo, Se kont ekip sa pou nou pa pèdi pwen ditou. E nan kont ekip pou nou pa pèdi pwen an, tout ekip pral wè lojik la e ta gen Ayiti. Paske gen Ayiti pou Ekòs, men sa l ap bay se di yo genyen 3 pwen, se di yo menm e yo ka bay tèt yo chans pou omwen fè uityèm de final. Paske nan 2 lòt match yo pral jwe yo, yo p ap pati favori. Ke se swa kont le Brezil oubyen le Mawòk. Donk, si yo vle kalifye pou dezyèm tou yo pral di kont Ayiti. E m panse nan match sa a, pou Grenadye yo li menm, se pral, nou pa dwe rann yo tach la fasil. E pou nou, pou nou wè ki jan nou ka deranje yo. Petèt n ap vin sou Ayiti apre. Men nan ka Ekòs la, pi gwo fòs yo se nan mitan teren an l ye. Se yon ekip, wi, si n al gade eliminatwa koup dimond lan. Scott McTominay fè 2 gòl pou yo, pa gon avansant vrèman kap pede fè gòl. James te pale de Che Adams an wi. Nan preparasyon yo la l trè bon. Wè, Che Adams an wi. Li fon double notamman kont ekip Bolivyèn nan.
Petèt konn gen sa tou. Konn gen 2 jwè ki gran atizan nan eliminatwa, epi gon jwè ou tap tann nan eliminatwa e pa li k fòseman, epi l pral kreye sipriz la ann di nan mondyal la. Malerezman pou yo pa gen ti Billy Gilmour lan, ki li menm tap enpòtan pou yo anndan konpetisyon sa. E li tap enpòtan pou yon nan konpetisyon sa, men Ekòs se sa, se yon ekip ki pral jwe sou fòs li, batay fizik la ap bay li, mitan teren yo gen 2 jwè de nou ka di ki vrèman nan wo nivo a, klas mondyal la, e paske m pa vle two di, lè m ap pale de Scott McTominay, men yon jwè ka fini meyè jwè Serie A a. Menm lè se seri A jodi a. K ap fè moun genyen.
Se yon bon jwè.
Epi tou, pandan ekip ou ap genyen konpetisyon. Misye te nan klasman balon dò la tou. Byen si wi.
Misye te pami nomine yo. Byen si sa vle di misye gen de agiman. Gen referans. Se pral jwè kle yo. Gen McGinn tou. Gen McGinn. Se pral jwè kle yo. Gen Ferguson tou. Se pral jwè kle yo nan ka Scott McTominay a. Donk se se sa, ekip sa mwen m panse le fèt ke gen meyè twazyèm yo ka toujou bay tèt yo posibilite pou yo kalifye ann di pou dezyèm tou, paske a twa pwen w poko deyò nèt, a twa pwen w ka toujou kalifye pou pou sèzyèm de final yo. Mentnan tan nou pral pale de youn nan meyè ekip afrikèn nan nou pral pale de Mawòk, men pale de Mawòk se pa sèlman gade rezilta yo, men gen dirijan ki mete mwayen kanmenm, Mawòk sot genyen koup du mond U 20 sou Larjantin, Larjantin ki pli titre andan konpetisyon sa 6 etwal, si se nan U 17 nou te gen dwa di bon wi ekip afrikèn yo men lè w kapab kounya kòmanse genyen nan U 20 li vle di sa l di a ebyen genyen plizyè rezilta foutbòl maroken an fè nou pa sèlman pale de seleksyon nou di foutbòl afriken an e n ap pale de yon ekip ki fè demi final mondyal men ki toujou rete nan yon stabilite ki sot fè Final koup dafrik nou poko ka di si li genyen tit la paske tas poko pwononse li men ekip mawokèn sa pou anpil moun gen Toni Kroos ki tap pale okontrè gen plizyè moun ki menm di ekip mawokèn sa fè pati de favori ou panse ekip sa li kapab repete sal te fè an 2022 oubyen kontinye ba gwo yo anpil filaretòd. Mawòk se

Bounou ki nan gòl la, Boady ke yo fèk pran, ki fèk vin jwenn yo, ki nan ekip Lille la. Brahim Diaz.
Ou pran Brahim Diaz, ou pran Abde El Zazouli. On bon jwè, trè bon jwè, trè bon jwè. Ki malerezman blese, kap rate petèt on bon pati nan premye tou la, se pa tout premye tou la.

Koup dAfrik la ka genyen sou ekip Mawokèn nan. M pa konnen pati sa a nan, nan, nan, nan. E fòk nou di yo chanje antrenè tou. Byen sûr, jisteman.
E sa se te youn nan, se youn nan konsekans yo jisteman. Paske yo pèdi koup dAfrik la, seleksyonè yo a, a kòman l te rele ankò, k te renmen pale anpil, tèt kale. Alala. Li fè demi final avè yo. Kòman non misye fè soti nan, antrenè. Regragui. Regragui. Waly Regragui.
Regragui. Misye pral demisyone men yo pèdi koup dafrik la men fòn sonje kijan yo pèdi l la tou e si sa map pale an tèm de an tèm de tromatism kolektif èske sa pa pral swiv yo anndan koup di mond lan fòn sonje kòman yo pèdi koup dafrik la yap òganize koup dafrik la lakay yo yo sible tit la prèske 50 an Egzakteman 50 an aprè se 76 yo te genyen yo fè konpetisyon yo menm si se pat janm yon ekip ki te sipè dominatris men yo genyen match ki pou genyen yo. jiskaske yo rive an final e sonje nan ki kondisyon yo pèdi final la paske se kanmen yon ekip ki jwen yon penalti nan tou dènyè e segond de jwè baga la provoke yon pakèt tèt chaje jwè e fanatik senegalè rentre nan goumen e se resaman wè a grasye On pakèt fan Senegalè ki te pran prizon nan bagay sa. Match kanpe, jwè Senegal rantre. Nan vestyè. Pa pati nan jwè Senegal yo rantre nan vestyè. E pi penalty a pral rate ki jan. Brahim Dias. Ki te konn jwè pou Lespany. E ki finalman jwè pou yo. Al tante Panenka. E pi boul. E byen fasil Mendy pran. E nan vestyè. Maroken an menm. Te gen de rimè ki t ap di ke gen de jwè ki pa adrese lapawòl a Brahim Diaz paske nèg yo konsidere ke se le rèv dun vi genyen konpetisyon an lakay yo e ke Brahim Diaz fè yo pa genyen. Sa vle di bagay sa tèlman pwovoke yon chòk nan foutbòl mawoken an.